Tant Wendy King patron weekend a la hauteur de nos attentes jan nou dil lan e vrèman Wendy ki konble ki konble tout atant ke tout moun te mete sou patron weekend lan e jiska prezan ki ap byen pase sitou vèsyon live yo ki ap fè anpil pale anpil paske Wendy fon lòt travay nan vèsyon live la ok li se kòmsi tankou son lòt album ke l lage e tout moun yo apresye vèsyon live yo. E pa t yon wikenn ankò, s on lòt eksperyans, s on lòt vibe. Wendyy King ki konble atant lan, jan ke m di an. Ok, so, jiskaprezan n ap viv, n ap viv pa t yon wikenn. E Wendyy ap viv, fè nou viv pa t yon wikenn pa epizòd, pa epizòd. E ap gen 9 epizòd, e chak grenn epizòd ap lage chak 3 jou. Kidonk. Jiska prezan nou konnen tip sa a li menm li renome pou kesyon inovasyon l nan biznis lan. Jiska prezan pa gen moun ki te panse ke Wendyy te ka fè l konsa. Tout moun te panse ke e tout epizòd yo t ap lage yon sèl kou oubyen patwon wikenn t ap lage yon sèl kou. Men non, Wendyy vle fè w viv yon eksperyans inik pandan ke li ap fè w li mete w sispens an menm tan tou. Lè w fin gade premye epizòd lan, ou pa ka tann pou w tann dezyèm epizòd lan. E lè dezyèm epizòd lan lage, se ansanm avèk menm efori an, menm anvi an, ke w pral gade l, ke w pral savwe l. E se egzakteman avèk amou sa a ke atis lan, li menm li prepare pwodui sa a pou l pote pou ou antanke fanatik. Ok? E se sa ki fè ke mwen m vle ke nou, nou, nou apresye èv atis yo sitou a juste valeur paske chak fwa atis yo gen pou yo prepare yon èv pou nou, yo prepare l ansanm avèk tout amou yo. Yo mete tout yo menm ladan, tout kreyativite yo pou yo kapab satisfè ou pou yo kapab konble atant ou. E Wendy son pwa lou li ye nan domèn sa a. Ok. Wendy pa janm anonse yon bagay kote ke lè li anonse l epi apre sa lwa al gade sa l lage an epi ou desi ou di a, ee, a. Bat m non ou pa gen ou pa gen yen pou di ou pa gen yen pou di apa de rete bouch louvri rete ke santi ke tout atant ou ke tout ke jan ou te mete ba an wo an pa rapò a e trelè an ou byen anons lan jan ou te mete ba wo an se konsa ke ou resevwa pwodwi final lan tou tout olon de pwodwi an wap gade l epi ou just rete waw li just enkwayab ok Wendy renome pou sa. Nou konnen nou konnen atis lan la li pa fè li pa fè anyen a demi mezi. Tout sa lap fè li met tout li menm ladann jis pou l kapab satisfè yon piblik ki fidèl ansanm avèk li. E nou kapab wè reyaksyon piblik sa tou ki vrèman sipòte atis lan. Ok nan dènye anons li fè la li di ke lap lage chak grenn epizòd yo chak 3 jou nap gen 9 epizòd pou 9 mizik ke li fè 9 vèsyon live. Sa son lòt eksperyans son lòt vibe baay sa ye poko janm gen sa nan 8 ème ane nan. Poko janm gen jan de bagay sa yo nan Etye May lan. Ok. E sitou jan nou wè Wendy ap bat rekò sou kesyon sou iTunes ansanm avèk ansyen mizik yo. Gen Indetronab, gen Traka Mixtape, gen albòm 3, gen vèsyon live lan. Moun yo tèlman ap achte pwodui sa yo, tèlman ap achte albòm sa yo sou iTunes Mizik. Ok Se pa ti eksplwa ke Wendy ap fè nan moman an la. Se pa ti eksplwa. E vrèman li vrèman rekonesan tou anvè kominote pa l lan paske li di se gras a yo menm ki fè ke jodi a l ka fè l. E egzakteman sa. Si l pa t gen yon kominote nan do l, kote ke albòm mizik ou albòm ou byen mizik ki gen plis ke kenzan ap retounen sou iTunes epi ap bay pèfòmans sa ke l ap bay lan. Se paske li gen yon bon kominote dèyè do l. Ki fè ke jodi an la li kapab bay rezilta sa ke l ap bay lan. Ok So tout atis kapab fèl Tout atis kapab fèl Li senp se jis bati kominote w lan Konn kisa w vle konn ki kote w vle mennen fanatik ou yo Kreye l Wendy pat just leve li te jwenn li te jwenn chinwa yo tap swiv li nan nan nivo sa Se yon bagay ke Wendy travay se yon bagay ke Wendy kreye li menm Depi o debi karyè Wendy li kreye sa. E se sa ki fè m toujou ap di nan tout videyo ke m fè sou Wendyy yo, ke tout atis ki gen pou vini oubyen kèlkeswa moun nan sosyete an, kèlkeswa sa w gen pou w kòmanse an, ou ka kopye sou modèl Wendyy an. Paske se yon modèl reyisit ke l ye. E jodi a la nou kapab wè rezilta ke Wendyy ap bay ansanm avèk estrateji sa a. Jodi a la nou kapab wè kijan ke fanatik Wendyy kanpe nan do'l pou kèlkeswa sa'l soti sou entènèt la li pa gen kas tèt ke'l pwal fè, ke'l pwal di eske l'ap mache, eske l'ap. M gen enpresyon Wendyy sèlman ri sou yon bit fanatik yo gentan twò satisfè. Men se pa yon bagay ki fèt di jou o landemen. K anpil atis la, se janm di an, talan pa sifi sèlman. Talan pa sifi sèlman. Ok nou yon pakèt atis la ki gen talan sèlman ki pa gen strateji ki jan ou fini men nou gen yon pakèt atis la tou ki pa gen talan men ki gen strateji nou wè ki jan yo fini tou nou wè ki karyè ke yo genyen men Wendy li menm li konbine li tout ansanm li gen talan an e li gen strateji an li son gwo stratèj. E jodi an la, kiyès ki te ka panse ke, jan l te fè l deja nan dan le pase, patou wikenn ap fèt, li fèt live sou Instagram, e gen moun ki gen pwoblèm entènèt, e gen moun ki pa ka wè, ki pa ka, ki pa ka swiv patou wikenn nan jan yo sipoze swiv li an. So, fwa sa li inove ladan l. Li pre-anrejistre tout patou wikenn nan. Li fè yon lòt vèsyon live de album nan pou l kapab pèmèt e fanatik yo viv yon lòt eksperyans. E li pran de pwofesyonèl, li pran de pwofesyonèl mete ansanm avèk li sou e sou pwojè sa a pou l kapab rann travay sa a yon travay ki eksepsyonèl pou fanatik li yo kapab viv eksperyans sa a jan l vle ke n viv li an. Se pa yon mens afè. Se anpil travay. Se anpil travay. E lè nap gade rendu imaj yo. Si l tap fè l sou Instagram nan live. Nou te tap toujou gen rendu imaj sa yo men gen de moun ki pa tap ka viv eksperyans sa a jan Wendy vle ke w viv li an. E pi. Li malgre malgre e pwoblèm teknik ke li te jwenn, li deside lage yo epizòd pa epizòd pou kapab savoure'l, pou gen tan pou gade'l, pou apresye'l a juste valeur ke atis lan fè projè an. Ok So tout sa yo se de strateji ke li kreye Li kreye yon atant Kote ke lè w konn ou fin gade yon premye epizòd Ki pase a yon nivo ekstrèm Epi kounye a la ou gentan konnen sa k pral vini deyè an se yon lòt bagay ki pral trè lou ankò So ou gon atant ke w mete sou pwojè sa ki pral konble pa rapò a rezilta ke sa l ap pote an. Pa gen moun la ki pral gen kenn dout sou kèlkeswa epizòd ki pral sòti yo. Sèlman sa w pral gen pou w fè, ou pral gen pou w savoure l, ou pral gen pou w enjoy moman ke w pral gade l lan. Ou pral gen pou w viv eksperyans sa a. Pa yon sèl fwa, otan de fwa ke w vle. Paske se kòmsi tankou chak fwa w gade l, chak fwa w tande l, Se kòm si se premye fwa ke w ap tande li, premye fwa w ap viv eksperyans lan. E wòl atis lan se sa li ye menm, se kreye, mete w nan yon pozisyon kote ke pou chak fwa w ap tande yon èv, w ap gade yon èv ke yon atis kreye avèk anpil amou, pou w kapab santi ke w ap viv yon moman inik. Lè w ap tande yon bagay, li rive sou ou. Efè l fè sou ou an fè w viv yon eksperyans inik. Ok, so se avèk objektif sa a ke Wendy ap kreye Patwon Week-end, paske nou konnen Wendy poko janm monte layv. Depi apre, sa ka gen 5 an pral gen 6 an la, depi Wendy pa monte layv. E chak fwa fanatik yo genyen pou yo jwenn Wendy nan fòma sa yo, yo toujou twò kontan pou yo kapab savoure moman sa yo. E ann imajine ke Wendy monte live. Ann imajine ki efori k pral genyen lè misye deside di l ap jwe. E fò Wendy fè l paske fanatik yo vrèman pa ka tann ankò. E sanble gen de trè bon nouvèl nan wout ki gen de bagay ki ap planifye ki pral fè ken fanatik yo kontan plis. Ok ki pral fè fanatik yo kontan plis. So Wendy nou vrèman pa gen non tankou pou nou kalifye misye fenomèn, jeni tout bagay sa yo misye tout ansanm. Misye tout yon sèl kou. Misye konnen kilè pou l pase pou l plase de piyon ki pou ba l de rezilta ke l atann. Yon atis fò gen sa lakay ou. Si w pa genyen chèche de moun mete nan antouraj ou ki pou ba w li. Pou w konnen ki lè pou w pale, ki lè pou w pa pale. E nou kapab wè Wendy, kèlkeswa sa Wendy fè sou entènèt lan, li te mèt se yon pwen l mete sou entènèt lan gen pa l anpil sou li. Paske misye pa janm fè anyen o aza, misye pa janm fè anyen san kalkile. Se sa ki yon atis. Mete w nan pozisyon kote ke w ap viv yon eksperyans inik. Kreye de èv ki pou fè w viv de bagay. Ki pou fè w gen de santiman ke ou pa vrèman ka eksplike pa rapò a yon èv ke yon atis soti, pa rapò a de strateji de kominikasyon marketing ke atis lan fè pa rapò a yon seri de pwojè. E Wendyy fè pati de nèg ki pi konn anonse pwojè nan Etye May lan. Wendyy fè pati de moun ki plis konn kominike nan Etye May lan. Sa vle di tout moun ka swiv modèl misye yo pou kapab reyisi nan kèlkeswa domèn ke w ap antre an. Tout moun. Tout moun ka swiv modèl misye an. Si tout fwa w vle reyisi nan domèn ke w vle, ke w vle, ke w vle reyisi ladan nan. Ke w ap antreprann nan. Ok? So jiska prezan eksperyans lan vreman a la otè. E m ka di ke kontni yo vrèman a la otè. E fanatik yo vrèman satisfè. E pa ka tann chak 3 jou pou yo viv yon eksperyans inik nan chak epizòd Pwaton Weekend ke Wendyy ap soti an. Jan m di an, kontni yo a la otè. E Wendyy kontinye ap fè nou viv de moman inik. E atis sa a li repite pou sa. E nou menm bò kote nou Otantik Medya nou la pou nou kapab fè w viv tout eksperyans sa yo tou. Pa rapò a. e analiz kè n ap fè sou jan de pwojè sa yo e n ap mande w pou w kapab kontinye rete konekte ansanm avèk nou pou w pa rate okenn epizòd, pou w pa rate okenn analiz sou kesyon Patwon Wikèn sa e kèlkeswa lòt aktyalite ki genyen nan HMA nan. Rete konekte ansanm avèk nou, like, abòne, pataje, se sèlman mwayen sa ke w kapab e sipòte travay sa ke n ap fè an.